Ebyen nou pa konnen kisa ki genyen men. Men kanmenm nap komanse pa di bonswa ansanm avek madam nan. Bonswa. Bonswa.
Bonswa mesye. Bonswa mesye.
Ebyen m pako konn non yo. Ebyen nou pral pran le tan pou nou kapab mande yo kijan yo rele. Nap komanse avek madam nan, jan ke medam yo toujou dil la femme d'abord. Ebyen. Di nou kiyès ou ye. Paske piblik la ta renmen konn kiyès ou ye.
Non pa mwen se Ketou. Ketou.
Non pa m se Gaby. Gaby.
Bon, jodi a, yo la, yo prezan. Jiskaprezan m poko gen, m poko konn anyen de yo menm. Men, m ap mande Ketou, poukisa li pase nan show a, li pase nan emisyon an. Pou kisa ou pase la menm jodi a? Jodi a mwen pase nan emisyon e.
Ma relasyon. Ma relasyon e ma priyorite. Se pou m vin di tout sa ki sou kè m e tout sa ki ap travèse m atravè relasyon. M panse m ap jwenn yon solisyon kanmenm. Trè byen. Men, ou konn abitye wè cho a deja? Wi, m abitye gade cho a. M wè tout sa k ap pase ladan l. M wè tout bagay. Sa k fè mwen vini jodi an pou m wè si m te ka jwenn yon solisyon pou relasyon an. Men finalman, kòman sa ye nan relasyon an? Ki sa k pase? Ki pwoblèm menm? Pwoblèm mwen se ke se ansanm avèk mesye sa, Gaby. Mwen an relasyon ansanm avè l. Nou renmen. Sa gen kèk ane depi nou ansanm. Men gen yon verite li pa t janm bon mwen. Li pa janm ban m verite a epi m vin aprann, m vin konn verite a epi m chwazi vini la pou m panse w ap ka pote yon solisyon pou sa. Se sa k fè mwen vini la pou nou ka debat sijè sa. Byen, Gaby, sa l di w la èske èske se vre? N ap wè ke l poko fin detaye men kanmenm èske w ou menm nan nan nan panse w ou panse ke gen yon bagay ou te kache l ou pa t di l?
Deja mwen salye w ankò e malgre m pa twò konnen w, dakò si Yon brèf apèl ke m resevwa kan menm de Rase la, Tribune, kite aktivite m alò m pa t konnen si se rezon sa k fè demwazèl la kan menm ex mwen, jiska prezan m ka di li te envite m la. Alò jiska prezan se li menm ki gen plis ide de sa l ap di yo. Dakò se vre kan menm jan l di a nou te gen yon relasyon, men se te yon bagay ki te plizoumwen fafelu. Alò jiska prezan m la menm m poko gen okenn rezon, men m M byen etone tou, se sou plato sa ke m retrouve m. Trè byen.
Ebyen se byen si w wè l fè sa se paske li gon bagay ki mal mache, paske nou menm isi a nou resevwa plizyè ka, epi lòske yo vini konsa nou toujou ap travay pou n wè kòman nou te ka jere sa, ki solisyon nou te ka pote avèk sa. Ebyen Ketton an nou pale. Kòman sa te ye oparavan? Kòman kòman sa te ye?
Mwen ansanm ansanm avèk Gaby nou renmen men Renmen an se, m pa fin di ak san pou san, se yon bagay ke mwen te vle paske gen yon bann de seri de bagay k ap pase, mwen pa t vle pou m te twouve m nan menm sitiyasyon sa, kote gen anpil jèn gason se blofè yo ye, epi Gaby te vin ap pale ansanm avè m, m te vin ap chèche de konsèy nan men moun, moun ki pwòch li pou m te konnen, si pou m te ka renmen ansanm avè l, e m te jwenn konsèy, yo te di m piga m renmen ansanm avè l, men pou jan nou te ye, li te toujou konn ap pale avè m. Ou t ap sedui m tou, fò w di sa. Kite m pale. Li te toujou, nou te toujou konn ap pale chak jou, li pale nou pale, li fè m byen. Epi li vin sedui m, nou ansanm. Men relasyon an te kòmanse byen, aprè mwen Gaby vin trete li pa pale ansanm avè m ankò. Gen jou, Gaby pa ekri m nan telefòn, li pa vin wè m, se mwen k pou ekri l, se mwen k pou rele l. Pafwa m konn rele l, li pa menm vle rete nan telefòn ansanm avè m pou l pale avè m. Se ke m vin wè relasyon an se yon bagay ki vin ap trennen, li pa li pa menm jan ankò. Tout fason m kou li konn ye oparavan li pa konsa ankò. M panse se yon se yon e m vin e m vin aprann kisa ki koz relasyon e Gaby vin chanje ansanm avè m, sa vin koz relasyon an vin ap trennen nou pa menm jan ankò. Men m panse ke la Gaby li menm te gen yon ti bagay li te kache, yon ti bagay li te sere. Paske gen jenn gason jounen jodi. Sa fèt, ebyen pou yo kapab pran fi a gen ti bagay yo sere. Men m pa, jiska prezan se ou k di men ou konn si se verite pase mèt bagay la la, mèt dosye a la, m panse ke li menm li gen mo l ap di nan sa. Eske. Gaby, An reyalite, èske lè w t ap kotize demwazèl la, èske pou ou menm, avèk tout franchiz ou, ou te di l tout laverite? E, kòm vou l save, kanmenm chaken a sèt ti sekrè. Ok. Li menm tou, li gen sekrè. Alò si ou byen di, lè m t ap Li di kotize l. li di. M pa gen kenn sekrè. Tout sa, tout sa m te konn di w, tout se verite. M pa gen anyen m kache. Tout sa m di w, m di w. Kanmenm ou te gen sekrè lè m t ap kotize l. Non, m pa gen pyès sekrè. M pa gen pyès anyen m ka cho m ba w tout verite de mwen, e ou vin lakay mwen, ou wè tout sa m te di w e verite yo ye. Ok kanmenm sa e pa yon sekrè l te ye, ou te di m ou te avèg e James, ou te di m sa wi ou non? Men s pase m pa bezwen konsène w, paske se pre se se pandan m ansanm avè w se sa ki konsène w, pase pa bezwen konsène w, kounya si m ansanm avè w mwen kisa ki vin mwen ki fè m vin la m pa vin la pou pase m.

Verite m konnen sèke ou lè w t ap pale ansanm avè m ou pa t janm di m ke w te gen madanm ou te gen pitit. Eske kounya pandan nou nan relasyon, relasyon nou ap mache? Epi tou, rela, m ta te di e kòmansman relasyon ta ap mache, kounya relasyon pa ap mache. Kounya m vin aprann ke li pral marye, li gen pitit. E tout sa ou pa t janm di m yo. Li pa t janm di m yo. Li pa t janm di m yo. Se kounya ou, e kounya m vin aprann ke ou gen madanm. Ou gen pitit, ou pral marye, ou pat janm di m sa, ou pat janm di m sa. O komansman sa pat janm enterese w pou konnen si m te gen madanm oubyen pitit, sa k te enterese w se te pòch mwen. E pat pòch ou, pòch ou pat, ou tout ou menm antye k te enterese m, pat pòch ou ki te enterese m. Wi, mwen menm antye, y konpri pòch mwen, y konpri pòch mwen. Si pòch ou te enterese m, kit ou te gen madanm, kit ou te gen pitit, m pa tap janm vin la pou m te vin chèche yon solisyon. M tap toujou rete la pou m te pran sa k te nan pòch ou. Men depi lè m tap koze avè w, m te toujou di w m gen priyorite m nan lavi.

Men nou la, nou vin chèche antant, solisyon, si l posib, paske gen de ka ki pa bezwen solisyon, gen de ka ki pa bezwen antant, se kraze. Paske gen yon bagay ki toujou di, mwen menm m toujou di sa, olye ke ou kraze plizyè renmen, ou reyisi yon maryaj.

An m bay rezon an. Tout fwa ke w renmen yon moun, nan relasyon an, ou santi gen bagay ki pap mache byen, gen sekrè, sa sa se yon siy ki gintan pwouve ke relasyon an pa prale nul part. E sesi, nan tout videyo ke m gen sou YouTube deja, mwen bay plizyè sekrè ki montre ke yon relasyon pa prale pyès kote. M sur e sèten se sak nou wè yo, se sak pouse nou vin la jounen jodi a. M gintan konprann demwazèl la, m konprann wi. Se paske nou tou de, nou gen afè pa nou n ap jere anba. De moun ki renmen pa ka nan sitiyasyon sa. De moun ki renmen sipoze avwe tout bagay san rezèv, paske se renmen ke l ye. M pa pa jounen jodi a nou jwe ansanm avèk vèb sa, le verbe aimer, nou jwe avè l. Jan nou pran sa konsa l ye. Big sè m pa gen pwoblèm m tande m tande koze yo ebyen n ap pran yon ti poz n ap retounen toutalè ebyen pou lòt diskisyon k ap gen sou dosye sa ebyen nou rete la pou ti poz sa.

Nou sòm de retou medam e mesye aprè sète poz ebyen se la moman an rive kote ke nou pral di kiyès ki gen rezon kiyès ki pa gen rezon antre Getou e Gaby sonje nou te pale de yon dikton de yon sitasyon ki se kote Cosby di ke, Toutoufwa ke ou vle reyisi, ebyen dezi reyisit lan, li dwe pli gran ke pè an. Paske gen de moun, yo vle reyisi, men yo pè echèk. Pi gwo pè echèk. Otomatikman, votre peur de l'échec li pli gran.

Pou m, sa, sa m vini, m te jis vin pataje ide a, se yon bagay k ap kraze, se pa yon bagay k ap pwolonje. Ok, mèsi anpil. Paske, paske Gaby pa merite m. Pou, pou jan mwen menm avèk Gaby te ye. Mwen pa menm tou.
Ou pa merite m, ou pa merite m. Pou jan mwen menm avèk Gaby te ye, pou jan Gaby te vin trennen devan m, m pa panse si jounen jodi a, se sa Gaby t ap fè m. Ebyen mwen k t ap mache avèk, avèk ti tèt pantalon ou byen boum bòcho a oubyen?

Anmweyy sa w fè m nan fè m mal. Kisa m fè w? Li fè m mal paske pa t konsa nou te pale, pa t konsa w te vin devan, pa t konsa w te vin di m li te ye. Sa m ofè w? Bon, poukisa w depi okòmansman w pa t di m kwa dan li di m konsa, m te gen madanm, m te gen pitit, m te pa t bezwen m te bezwen yon mennaj. Ey cheri tou, fon ti kalme w dakò, fon ti kalme w, fon ti desant, fon ti kalme w, pa gen pwoblèm.
Ey nou konprann sitiyasyon an.

Men nou pat antre nan yon sijè pou nou te fè vi ansanm. Nou pat rantre nan yon sijè pou nou te gen, si ou wè nou m rete nou wè nou fè 2 zan ansanm. Si ou wè m rete m wè. Si rete ou gade ou wè ou nan yon relasyon. M wè nou nan yon relasyon ki stab men se pat sa ki te okomansman. Se mwen menm ansanm avè l nou te ansanm, nou te ansanm men m te gen, m te toujou gen vi pa m. Menm jan li menm jan m te di a l gen vi pa l, li te gen vi pa l.

Bon mesye janm janm diw la. Ou ok wi ou nou eske ou gen pitit gaby. M gen vi pam m dil sa m di sa deja. Tèt chaje. M gen vi pam deja.
Li ok.
Finalman jan ke ska li prezante la pa gen antant kap fèt dakò pa gen antant kap fèt ebyen bagay yo la se kraze dakò daprè ou menm ketya kisa ou ta vle fè eske ou vle kontinye ou di mwens wap kanpe la. Non m pap kontinye m pap kontinye ansanm avèk gaby Sa a fini, ta kanpe la, m ta swete yon jèn fi parèy mwen pa ta pran nan menm bagay mwen pran la paske lè w fin bati yon relasyon avèk yon jèn gason w panse gen avni epi nan li menm li konnen l pa t vin pou l rete ou menm ou gen espwa. M ta swete tou pou tout jèn ki tout mesye ki menm jan ansanm avè m yo pou yo pa lèse yo atire pa yon de pa jan de demwazèl sa yo, yo konnen yo gen vi yo men pa lèse yo atire konsa o mwen pou yo konstwi fokalize yo sou relasyon ou byen vi yo genyen yo tap mennen deja men se pa pou jan bagay yo ap fini bagay pa konsa.
M konprann, m konprann nou. Wè la, nan relasyon sa. Pou sa gen gen plizyè bagay m note la. Gen yon bagay yo rele nan lanmou kout foud. Se reto reto ou nan relasyon. E sesi, mwen genyen yon video map fè sou sa menm, sou sak rele kout foud la. M panse ke ansanm avèk piblik kap swiv mwen la, toujou rete konekte ansanm avèk chanèl YouTube nou. Toujou rete konekte avèk paj Facebook nou lòske video sa vini poun ka jwenn li. Sa li vrèman enpòtan. E dezyèm bagay ke nou note ankò nan relasyon sa la, se paske pat gen yon tan d'obsèvasyon Lòske yon moun vin koze avè w, ou dwe pran di tan pou w analize moun nan. Ou dwe pran di tan pou w mennen ankèt sou moun nan. Wi, ou kapab fè, ou kapab mennen ankèt la, de moun di w, wi son bon moun li ye. Men kontinye fè ankèt la, paske se sa k ap enpòtan. So, nou konprann, e sesi, pa ka, pa ka gen inyon la, pa ka gen antant la. Paske ka li menm li vrèman grav, li vrèman dejenere. Men nan sans sa, Jan keke toujou di l, keke ap pran pozisyon pa l, ou menm pran pozisyon pa w. Mwen mande Ketou èske l ap kontinye di non. Pou ki rezon m di sa? Se paske yon jèn gason ka gen yon pitit, li ka toujou gen yon pitit. Avan, te ka gen yon pwoblèm, te ka gen yon erè, li gen yon pitit, li pa avèk manman pitit la, epi otomatikman li jwenn yon moun, ebyen li ta renmen rekontinye. Ebyen sa vle sa, m mande l, li di non. Men lefètke l di non, nou p ap fòse l Ebyen nou rete sou sa l di a. E ou menm tou, jan ke bagay yo vin prezante a tou, m pa kwè ke w ap kontinye. Men nan sans sa, m felisite nou le fèt ke nou te pase nan show a jounen jodi a. Nou ka vin prezante ka sa. Ebyen nou panse ke ansanm lan, piblik la k ap swiv la, yo menm yo gen entèraksyon ke yo pral fè nan kòmantè yo. Ebyen yo pral di, èske Gaby gen rezon Eske ketou gen rezon. Byn rete la avan nou ale m pa konnen si keto gon dènye mo lap di. Si tou fagel gon dènye mo lap di nou fè plas la avèk keto. M pa gen anyen map di anplis non m pa gen anyen map di anplis. Sèke li genlè fache anpil. Gaby koman sa ye pou bò kote paw. Epi map reflechi kounya avèk fanmim kap gadem sou ki kap gade video sa kounya ki jan fanmim pitit mwen pral akeyim esa ki nan tèt mwen kounya la. Li ok, pa gen pwoblèm. Ebyen nou rete la, se te yon plezi pou nou, pou nou te resevwa Kit ou ansanm avèk ex li Gaby. Ebyen nou rete la, e nou di piblik la mèsi pou sipò yo. Tanpri, gon bagay n ap fè pou nou, abòne ansanm avèk chanèl YouTube nou, kòmante videyo yo, like li, ebyen otomatikman gon lòt pwochèn videyo ebyen n ap gen sou le chan. Zanmim yo nou sot wè kòman bagay yo ye, nou sot wè kòman Salim te ye, ebyen poum diw se tradwi nap tradwi reyalite pou nou kapab arive pote yon leson, ebyen men aske zye medam yo, zye mesye yo kapab ouvri, ebyen nou wè sak te pase, ebyen nou wè pwoblèm nan, koz yo, ebyen nap wè se paske. Keto pa t pran ase de tan pou li te obsève, mennen ankèt sou moun ki te parèt devan l nan. Paske gen anpil fi, ebyen yo, bon nèg an parèt sou yo, yo pa pran di tan pou yo reflechi, pou yo analize, yo pa pran di tan pou yo mennen ankèt, ebyen yo, yo pote kò yo bay. Ebyen men kisa, men sa k rive, dakò, men sa k rive. Men se paske Geto li menm li pa t pran di tan pou li kapab obsève mennen ankèt. Se li te obsève, li te mennen ankèt avan ke li te pote kò l bay lè l ta gentan konnen ke Gaby gen pitit. Ebyen ou menm k ap swiv videyo a, m pa ta swete ke ou pran nan menm sit, nan menm pwoblèm nan. Paske pafwa nou aji ansanm avèk presipitasyon. E n ap wè nan videyo ankò, Gaby di isit li te rete li wè li nan relasyon.

Depi mwen nan sitiyasyon tout sa yo pa ta swete la men kanmenm gen posibilite pou soti men m rete la se te fwa ke nou te apresye videyo a ba nou 10 pouz ble tanpri abòne ansanm avèk kanal youtube nou men se sèl fason wap ede nou kontinye se sèl fason wap pèmèt lòt zanmi w jwenn videyo sa yo se te vòtre sèvitè Guy Canel.